Mwen salye nou, mwen salye nou e se toujou yon plezi a chak fwa nan moman sa pou m vin fè yon ti pale ansanm avè nou. Antanke jiris, antanke lòm de lwa, Antanke yon moun ki gen konesans nan dwa e devwa, nan sa ki konstitye prensip ki baze sou legalite, sou konstitisyon, sou administrasyon, sou jesyon, lè m di sa m ap pale de prensip de kòd. Gen de lwa, paske tout bagay sa yo gen lwa ki reji yo. Dèyè ke gen lwa ki reji bagay sa yo, mwen menm antanke jiris, sa yo konsène m. Depi e de sa yo ki ap pale. Nan moman la, gen bagay, gen afè e referandòm, konstitisyon k ap pale. Sa yo se afè jiris. Lè nou di se afè jiris, se afè avoka, se afè òm de lwa, sa pa vle di ke se moun sa yo gen pou wè avèk konstitisyon sèlman. Men, ou pa ka di wap chanje konstitisyon, ou pa ka pale de lwa, e de devwa, de sanksyon, de enfraksyon, de krim, de dwa sivil oubyen dwa penal. Depi de bagay sa wap pale de prensip fò panse avèk avoka, fò panse avèk moun ki gen konesans nan dwa. E menm si ou menm antanke doktè, menm si ou menm antanke jesyonè, moun ki fè kontabilite, wap gen yon ide, wap gen yon seri de prensip ou vle mete Men fò w konsilte yon avoka kanmenm. Paske depi bagay kay gen afè avèk dwa, lwa, prensip, akò, humm, fò w konsilte avoka. Se te yon parantèz. Men kote m vle vini egzakteman ansanm avè nou, Se ke nou di nou vle fè demokrasi. N ap fè demokrasi. E demokrasi gen de bagay ki, pou mwen menm, sa se e pa definisyon demokrasi, non, men mwen se konsa m konprann demokrasi. Dèke w ap pale de demokrasi, pou mwen menm li senbolize twa bagay. Premyeman se se libète e se eleksyon. Pou mwen menm se libète e eleksyon. Paske an swiv tout peyi ki pa gen eleksyon, ki pa fè eleksyon. E tout peyi tou ou pa lib, sitwayen pa lib pou l eksprime l, yo rele l diktati. Rejim bout fè, rejim bout di. Sètadi, senbòl demokrasi an se libète despresyon e se eleksyon. Nou genyen referandòm. Referandòm nan son bagay ki fèt deja, ki te fèt deja. Ane 80, nan konstitisyon 87 la. Ke yo te fè referandòm lan. Ki sa referandòm lan ye? Referandòm lan se, se, se yon eleksyon li ye. M'en ti jan pa konprann, yon moun w'ap rele aba referandòm, w'ap dechire fèy ou byen, m'pa konprann. Se demokrasi n di n'ap fè. Sa vle di gen lòt fason nou ka eksprime nou. Referandòm nan se yon eleksyon li ye. Si ou pou konstitisyon an chanje, w ap vote pou. Si ou pa vle konstitisyon chanje, w ap vote kont. Mwen wè se yon bagay ki senp li ye. Olye nou di ke nou pa vle referandòm oubyen nou pa vle eleksyon, enben kisa pou nou fè? Mobilize moun nou ka mobilize pou n pou n pou moun yo al vote nan referandòm nan kote yo di piya yo manyen kote n ap di piya yo manyen konstitisyon an. Poutèt ki sa depi se bagay ki konsène ki gen eleksyon ki gen vòt nou pa janm prè pou n ale. 87 nan konstitisyon 87 la e konsa l te fèt moun yo t al nan eleksyon yo fè referandòm yo di wi yo dakò pou konstitisyon an vote chanje enpi tou men w gen konstitisyon 87 la. Sa map eseye fè la, m pa m pa di m pa di konstitisyon bon li pa bon. Petèt map fè yon lòt emisyon, yon lòt deba e sou konstitisyon an. Men la map pale de eleksyon, map pale de refren de de konstitisyon an ke yo vle chanje an, map pale de referandòm. Ok? Son fason moun di nou ke Si n di n ap fè demokrasi, fò n manche non pou n fè demokrasi. Si n di nou pa nan rejim boukdi, nou pa nan diktati, nou pa nan dis, nou pa nan dat, ebyen fò n, sa k senbolize yo a, fò n, fò n omwen n adapte nou avè l, nou dakò. M ap fè nou konprann ke referandòm nan se yon eleksyon li ye. Pou w al di wi mwen vle yon bagay oubyen non m pa vle yon bagay. Ok olye pou n ap enpeche referandom nan fèt pito nou mobilize moun yo pou yo al eksprime yo nan referandom nan pou yo al di non avèk e chanjman y ap fè nan konstitisyon an egzèsis demokrasi an e depi la pou nou eseye fè l e depi la pou n ap fè yo. Paske demokrasi n di nou vle fè. Sinon, n ap toujou wè ke Ayiti p ap vanse e n ap toujou wè tou, anpil moun ap toujou di, repete ankò, pito Divalye te la, pito Papa Dòk te la. Paske nou, lè nou di n ap kouri pou diktati, enpi tou, nou pè eleksyon, nou pa vle eleksyon. Hein? Waw! Mesye! Referandòm nan lap fèt. Mobilize moun pou moun yo al di non yo pa dakò pou chanjman fèt nan konstitisyon an. Mwen menm di map fè yon lòt emisyon poum pale de kisa m konprann de sak pral pase nan anndan konstitisyon an.

Ok. M ap repran pou nou, senbòl demokrasi pou mwen menm. M pa di se sa ke si defini e demokrasi. M te di, m di 3 m te bay, 2 m pa t bay lòt lan. M ap repran pou nou. Pou mwen menm, demokrasi an se.

Pou mwen menm demokrasi an, popilasyon nan se bal sa l gen bezwen. Libète despresyon epi eleksyon. Referandòm nan se yon bagay ki la pou n di ke wi nou vle yon bagay, non nou pa vle yon bagay. Nou pa vle konstitisyon an chanje, enben nou prale nan vòt la, nou prale di non nou pa vle konstitisyon chanje. That's all. Egzèsis demokrasi a fò n abitye avè l, fò n fè l, fò l fèt. Nou pa pral nan eleksyon pou avèk, nou pa pral, nou pa vle, avè di menm nan referandòm nan nou bezwen pwovizwa ladan l tou. Menm nan referandòm fò gen pwovizwa tou. Sa vle di depi gen yon bagay gen, depi si gen eleksyon se pwoblèm. Waw.